Bouzen. Mwen menm manman map peye lekòl pou mwen an. Papa map peye lekòl pou mwen an. Lekòl chè sa a. Map fè 5 yèm ou 5 yèm ane. Moun di sa a. Ba di a yon. Bonswa tout moun m espere ke nou anfòm donk jodi an la mwen vini pou yon story time jan nou ka wèl nan tit lan m pa bezwen site pawòl sa nan po bouch mwen tout otan m pa rive nan pati kote moun nan di m sa so story time sa se yon bagay ki rive m an 2010 ok si nou ta renmen konn plis de sijè sa nou wè a story time sa. Tanpri, kite tout rekap yo pase sou videyo a. Like videyo a, gade jiska lafen, e byen sur kòmante dim kisa w panse de istwa sa kem pral rakonte w la timoun. Humm! Mwen menm m sezi. Mwen k nan sitiyasyon an m sezi. Donk, gade jiska lafen, like, kòmante, pataje, abone avèk chanèl la. Epi tou, aktive klòch notifikasyon yo, chak m poste yon videyo pou YouTube ka voye yon notifikasyon ba ou pou di w

Lakay mwen yo te ebèje moun. Tankou apre lè tranbleman de tè nan fin pase a, menm jou an nou ebèje moun nan kay nan kay lan, tankou nan lakou an. Nou ba yo lakou an pou yo dòmi, yo te fè tant bagay. Men premye jou an yo te tout jis dòmi a la bèl etwal konsa. Wi, kounye a gen youn nan moun nou te ebèje yo, pitit li m te vin zanmi ansanm avè l, vin kòkòday. Ou konnen lò timoun, onz an, m pa t vrèman. M pat vreman reflechi, m antre m sèl kòkòday a tifi a. Manman m ban m manje, m rele tifi a m ba li. Manman m ban m yon bagay, m rele tifi a m ba li. Manman l te konn fè manje pou vann. Chak tan, lè m achte manje, manje la tifi a. Manman l ba l manje, manje vin nan. Paske m pat tèlman renmen manje pase sa. Manje vyann nan. Nou gon kòkòday ki vin twòp pou nou. Men m gen 2 kouzin mwen, men yo pap viv, yo pa tap viv menm kote ansanm avèm nan, jiska prezan yo pap viv menm kote la avèm dayò. Men gen yon ti nèg ki jis okay. Kijan m ta rele ti nèg la? Ki non m ta ba li? M anvi kite non an. Te gwen yon non nan bib la. Map balo non nan bib la tou. Map wèl el Matye. Kounye a men. Matye ap koze avèk yon nan kouzin mwen yo. Men. Matye gen nimewo m. Mathieu toujou ap relem men mwen menm gon bagay m te vin arive a yon sèten moman m te vin ap dòmi anndan kay la ok epi manmanm avèk lòt moun yo yo dòmi deyò a mwen m dòmi anndan yon kay beton m gen bra tou m fè kòmsi a m pa ka ret deyò a deyò a gen seren m ret anndan li 1 è di maten mwen avèk Mathieu nan telefòn. Mathieu vin ap vin koza avèm bay sa men Mathieu pa eske Mathieu te konnen Mathieu te konnen mwen paske on lè m ta lo kay m te wè Mathieu m kwè te a avan ta mwen de tè apre te mwen de tè m ta lo kay Mathieu te vin konnen m se apre sa nou vin zanmi wi kounye a la menm Mathieu vin tonbe koza avèm epi mwen nan tèt mwen m ap di oh koza kouzin mwen li vin koza avèm. M di kouzin mwen sa, kouzin mwen an di m, jou le je. Kounye a menm, m vin ap jwe jwèt la vrèman. M bagay, m di m tonton Zin, ok Matye, m tande w, bagay, m p ap jije w paske w ap koze a sè, a kouzin mwen, tou sa, tou sa, so yes. M tande w, m ap tande w, men kòm se pa yon bagay m al di wi, je si dakò. Men gon lè, m pa konn kiyès ki te ban m perik sa a, m gen yon vye perik. M foure perik la nan tèt mwen. M al kay ti dam nan, ti dam nan pa t rete lwen. Kounya lè m rive, m tonbe fè entèresan nan bagay, m ap vire cheve. M di ti dam nan konsa, wouch, lè m met perik sa a m sanble madan Matye. Onzan wi timoun, onzan. M di, wouch, lè m met perik sa a m sanble madan Matye. M ap vire. Epi tifi a li menm li la la pou ri eheheey epa li Mathieu kap mande ki ap mande ki tifi mwen renmen bay sa yo kounye a m di wi Mathieu ap koze avèm sou bagay sa yo epi devine kisa tifi a al fè an pita m sot lakay li an aprè midi wi m di bagay la konsa lap ranse konsa. Oh! An pita, l al kot manman, li di manman m sa. Li di manman m konsa, lè m met perik sa, men sa m di, m di m sanble a madan Mathieu, e Mathieu gen mennaj, mwen m gen mennaj. Onzan. Ti fi a li menm, ti fi a te ka gen uit an konsa wi, uit oubyen nevan wi. Paske ane sa, l ap fè segond ane konsa. M gen 2 oubyen 3 zan anplis li. Epi la di manman m sa. Manman m rele m. Manman m di, an, lò met perik kaka w la, ou sanble a madan Matye, e pa vre? Gade ou wè kaka perik sa boule n. Epi kiyès ki Matye a tou? Sa k rele Matye a? Kiyès rele konsa? M di, an, Esta ki nom ta bay fi sa. Map relel chòchè. Tifi a ka di manmanm sa. M di ah esa chòchè tou. Chòchè tou m di lèm met perik sa m sanble a madan matye. M di manman matye a e mennaj e tèl moun tèl moun wi. Li vin koze avèm tou nan telefòn epi epi e kouzin mwen an dim jwe jwèt la. M site non kouzin mwen an m di ebyen tèl dim jwe jwèt la. M jwe jwèt la m di sa konsa epi. Oh oh Manman m rele ti telefòn mwen an, ti yoyo kana m nan. Lè sa m te gen yon ede peze, men se te yon vwala. Yon ti ede m peze vyè. Vyè Reno an. M pa janm bliye. Manman m pran ti ede peze a, li mete l sou, li mete l sou, sou bagay kote yo mete pil bagay pou fè bèl, radòt. Epi, m vin m pa gen telefòn. M pa gen nouvèl Matye, m pa ka manyen telefòn. Chak jou m ap leve m, m si, m gen yon kontak bèl la, lè m ap siye bagay la, gen bagay yo pou fè bèl la. M leve telefòn nan m siye anbal, m siye telefòn nan depi w di l la. Bak ap fè tchwiip, bak ap fè tchwip. Kounya la menm, m vin èlmi ansanm avèk tifi a poutèt l al denonse m bay manman m. Kounya, yon jou konsa, paske tifi a vin wè m pa pale avè l ankò bagay sa yo, li vin tou konnèye pou sa. Epi yon jou, l ap soti legliz, li te legliz, m pa bezwen di non legliz la. L ap soti legliz konsa. Epi mwen m te kanpe devan baryè lakay la, li gade m li fè m konsa. Bouzen. Mwen menm manman m ap peye lekòl pou mwen an, papa m ap peye lekòl pou mwen an. Lekòl chè sa a. M ap fè senkyèm ane. Moun di sa a, m pa di anyen. Lannik pase, mal kote manman, mdi manman, ou wè lap pase l di m tel bagay, tel bagay, lap pase konsa l gade m li di m bouzen, wè manman, manman m di o, m bon pran mennaj li, ou pran nonm li, manman m fòkè wi, m sa. Mom, li di, e nòmal. Ou tal di ou te sanble a madan Matye. E nòmal pou di w sa. Wè lè l di w sa ankò, fè l konsa. Mom di, fè l konsa, sa sa vle di. Men kounya ou konnen lè w fè moun nan konsa, se kòm si m ta di w, ou retounen sa l di a anba li san ke ou menm ou pa repete sa l di a. Lè yon moun fè w dwèt, ou fè l konsa tou. Like, ou retounen l ba li. Epi, yon jou lè sa, nou vin nan desanm 2010. On 24 desanm m kwè, an 24 desanm, li vin achte kont manman m nan. Epi, m parèt kote l m di sa w vle. O o, li pa vle pale. Kòm si m ta di w li pa t atann se mwen k t ap vin vann li. Epi, m di sa w vle, li pa reponn.

Jiska prezan depi pou wèm desann telman met li met wèm jel nan jem pa salyel kounya m gen 19 an jiska prezan jel nan jem nou pa janm pale depi aprè 12 janvye a nou pa janm pale jiska prezan nou just rete enmi em pa bezwen yon pès konsa pou zanmim. m pa bezwen l s on denonsez s on moun kap joure moun m pa bezwen l kòm zanmi jiska prezan timoun nou ta panse e bagay lè m te timoun kounya granmoun tout non m pa panse a sa ankò o o m pa janm pale ansanm avè l manman l konnen m pa janm pale ansanm avè l manman l konnen poukisa jiska prezan nou pa janm pale papa l vin mouri what the fuck about pa janm pale ansanm avè l fèl sa se youn nan vye defo m vle di la pa mwen si yon moun fè moun tenten ou pa gen kouraj pou w di ekskize pou tenten w fè a ou pa bezwen janm konnen map janm pale avè w ankò jamè jamè pral di m ki leson ki leson de moral ki gen nan bagay sa enben banm di nou byen leson de moral ki gen w wè lè yon moun di w li zanmi w pa fè l nenpòt bagay ok e si w ta rive fè l yon bagay li pa renmen gen kouraj pou di moun nan ekskize Ekskizem silteplè, ekskizem please. M konnen sa m fè a pa bon, mwen ekskizem sa pap rekòmanse ankò. Sa se youn nan siyn ki pral rann moun fò. Se sa k fè m toujou di nou, edikasyon ap fèt depi nan baz nan. Aprann timoun nou yo di ekskiz, aprann timoun yo di mèsi, aprann timoun yo apresye. Ok Pa montre timoun yo anyen fasil Se depi nan baz la pou n aprann timoun yo di ekskiz Pou lè yo vin gran pou yo pa twouve ke son big deal pou yo pa ka fè l Donk aprann timoun yo di ekskiz sa ap itil yo jiskaske yo gran Donk se tout sa ke m te pote pou nou nan Storytime sa jodi a Se pa yon Storytime m kwè k gen anpil detay pase sa Apa bitch la ki te di m ke m se yon bitch But no girl you are the bitch I'm not the bitch I'm a real girl Real girl Real girl So wap Se tout sa m te pote pou nou nan story time sa m espere ke nou te renmen l pa bliye like, kòmante, pataje, abone si w poko abone aktive klòch notifikasyon an epi tou Espres kote ki te reklam yo pase. Bye bye tout moun. Na we byen tan. Bye. Si w ap gade jiske la pa bliye mete nan komantè yo team Don Buster. Bye.